Mwen kwè ke misye di tèt li ke li kalifye deja. Li kalifye deja e li gen nan tèt li ke yon ti nwayo de 11, 12, 13 jwè li deja konnen kap la nan koup di mond lan. Kounya kisa li di tèt li? Li di tèt li konsa ke fòk lal dèyè 11 lòt jwè yo. E 11 lòt jwè yo kòman l pral dèyè yo, sèke l ap itilize match sa yo kòm esè, ok, kòm tès pou gade ok kiyès k ap konvenk li ou pa. E nan lojik sa mwen kwè ke Joao Pedro make pwen,
Enrique sûrement make pwen, e Estevão make pwen, Wesley make pwen, e Alexandro make pwen. Ou wè sa m fè sa? Kounye a ok gen moun gen moun malè rive yo tou senpleman paske swa pandan yo pa la moun ki ranplase yo a briye. Pa egzanp Rodrigo, Rodrigo pou mwen son nèg ki an gran danje. Luis Enrique.
Deja relasyon Rodrigo, m pral ba ou, deja relasyon Rodrigo ak Ancelotti fini mal nan Real. Bagay sa fini trè mal, Rodrygo al sou ban, Rodrygo fache li pa jwe dènye match yo, li te disparèt totalman de la sirkulasyon, mwen trè pè pou Rodrygo. Sitou ke Ancelotti di konsa ke li konnen ke li ka pran de jwè ki mwen fò pa rapò a jwè ke li kite yo, men jwè sa yo omwen li konnen li ka konte sou yo, ki ap bay tout yo menm yo menm. Kèlke pa ok msye ap voye On ti Toria ok ba Neymar ok ba Rodrigo ba Vinicius ok kèlke pa. Men misye konnen kèlke pa ke lap bezwen gwo zam sa yo poul fin fè ekip la. Mwen mwen kwè ke misye ap chèche rès 11 jwè poul fè 23 l la e yn fwa ke l gen 23 l la Mwen kwè ke 3 dènye match ke lap gen an preparasyon yo, se lè sa li pral mete vrè ekip li a tout bon vre. Paske lap jwe yon sòt de pokè, lap kache, lap kache men l. Ok, e misye pa vle mete men l deyò bonè tou. E ki byen bon pou Brezil tou, ke Brezil ap pase anba radar lan la. Tout je brake ok sou sipè favori yo, Argentine, France,

Mwen panse Ancelotti petèt vle voye yon mesaj ba Neymar vrèman pou l di l, se vre ke w retounen, se vre ke w ap fè de twa peti pon, se vre ke w plizoumwen ap ede Santos remonte yon pant, men sa pa sifi.
Sa vle di si w met nan tèt ou ke sa w ap fè la, sa sifi pou vini an seleksyon, nimewo 10 ou 2, etc. M panse li voye di l ke sa pa sifi. Sa se premye bagay. Men dezyèm bagay, m panse menm jan ak tout moun, misye rann li kont ke Neymar è devni trè trè frajil e ki l ne pe pa anchene lè match. Mwen panse tou kèlke pa, il se prepare a ale a la gè san li. Sa vle di, pou l pa vin kreye yon sòt de depandans, yon atant Neyima, yon depandans Neyima, epi kou yon twou jwenn pral kòmanse, de twa jou avan ba yo lage, sou ante de Neyima blese l pa kapab la, ou byen pou yon match, m panse kelke pa, m si ap eseye konstwi. Non men nan lojik sa, kè s ke fò fè? M si ap eseye konstwi. Yon fò konstwi yo dabò yon ekip san Neyima, epi mete Neyima nan ekip la. M panse se sa l ap fè. Se sa.
M panse se sa l ap fè.
Epi Estevao a, m konnen ou toujou kwen nan Estevao.

E drible drible pa sifi. Nan men je te di je te di l pa dakò avè nou. Fok a kite yon dèyè.
Li pa oblije gwo nèg. Lè nou di frè l la li pa oblije gran nèg. Ou gen enpresyon l pa gen nan. Non non wi men Neymar non men Neymar yo pa t jete l fasil atansyon. Azad Azad pa janm gwo nèg. Neymar yo pa t jete l men gwo sè dèyè Azad.
Wi l gen gwo dèyè l gen gwo dèyè.

Mwen panse gen de kalite ke m konnen ke misye genyen ke m poko ka wè. Dribli? E e dribli. Amel drible vre wi. E e e. Gen yon gòl li fè, en fèt e li li pwovoke pou Chelsea. Youn nan premye match li te titulè lè kò l pa fè pa. Wi wi wi fas a West Ham nan. Wè wè wè se di.
Non men epi kalite de frap li tou. Son nèg ki choute trè byen. Son nèg ki choute trè byen. Lè lè Estevan ap choute yo te gen presizyon e gen pwisans. Donk m poko wè yo. M poko wè yo ni avèk Chelsea. Men

Douglas Santos? Ok. Non men talè, e pa Sandro ki te nan match la vre?
Wi. Santos. Li posib? A bon?
Mh. Nan nèg yo ap fè m santi m granmoun la.
Wi. Bon petèt wi.
Petèt, men bon, antouka. Antouka match avan yo se te Sandro, san dout. Wi, wi, se te Sandro avan. Wi, men se vre, petèt ke m te wè moun nan parèt anpe pli jèn vre. Wi. Se vre, se te pa Sandro.
Li parèt anpe pli jèn vre. Wi. Gade laj Douglas Santos la pou mwen. Se Douglas Santos ki tap jwe lakay. Paske m te wè vrèman ke moun nan parèt anpe pli jèn. Yaya, se Douglas Santos. Paske Alexandro son ti granmoun, hein. Wi, Alexandro son ti granmoun. Antouka,
mwen menm Mesye Bawa, mwen kontinye kwè mwen menm ke, pa egzanp, Andre Santos avèk Joao Pedro, nèg sa yo sanse, malgre Andre Santos son piti tou, li pa granmoun pase sa, men misye te nan Chelsea avan li te al nan Strasbourg, nèg yo di ke lè misye fin antrene, li tèlman fatige, paske antrenman yo genlè terib, Maresca genlè terib nan antrenman yo, paske mwen gade Garnacho, ki prèske vale lang ni apre yon antrenman Chelsea. Yo di ke defwa misye fatige lè l fini l pa vle al nan gym nan. Epi João Pedro di ke y ap di misye non men fò ale. E nèg yo ap mennen misye nan gym kanmenm pou paske kon di moun yo pou misye miskle tèt li e miskle jwèt li tou paske an Angleterre la y ap al mete Par exemple André Santos m wè l son pwofil si li eklate ki petèt ka vin bay Guimaraes pwoblèm. Paske li meyò li pi teknik ke Guimaraes. Li pi teknik ke li. En tout ka, mwen m este pa ou map swiv paske jèn brezilyen yo tèlman ban nou manti e Wi.
Men li gon ti touche, li gen li gen touche a. Wi, wi. Li gen li gen touche ki montre w ke humm petèt ke l gon ti bagay e e en plus men pa egzanp men sa ki enkyetid mwen wi lè yo di w ke yo anonse yon gwo gwo krak wap gade Yamal ki gen 18 an, epi wap gade diferans lan enòm. Enòm. Se tou wè, a Yamal se tankou. Prekosite Yamal son bagay ekstradinè. Wè, alòske nap tou, nou twouve ke Esteva ou trè prekòs, hè. Alòske Yamal ou gen presyon ke son jwè ki gen tan fin akonpli totalman. Non, non, jis gade wè, gon bagay mwen, gon bagay, gon statistik ke m tap gade, e yo tap konpare Bellingham a Lampard ak Gerrard a 20 an. A 20 an, Bellingham gentan prèske gen 200 match nan janm li. Pa kont, Lampard, Gerrard potko gen 50 match nan janm yo. Epi sa k dwòl la, se ke nèg sa yo tou, yo trè prekòs. Yo trè prekòs. Notamman Steven Gerrard. Steven Gerrard kòmanse avèk 17 an. Donk pou montre w ke jodi a, nèg yo tèlman eklate bonè ke distans yo rive 18, 19, 20 an, se veteran yo gentan ye, paske yo gentan gen 4, 5 an sou sikwi a.

ok nan rès mond lan mwen kwè ke lè zantrenè brezilyen kèlke pa ok pa awogans dèfwa ok pa inyorans oubyen awogans nan yo fèmen tèt yo e yap gade anndan lakay yo sèlman e sa kap fèt deyò a pa enterese yo kèlke pa nan èske ou ka di sa kòm ou nèg kòm tite nan pa tite map pale ou de map pale ou de nèg ki ranplase tite yo ok jiska dorival de e e e dinis jiska dinis dinis la fèm mal yo mwen kwè nan dinis yo Dezyèm bagay la ok se ke Brezil te bezwen yon antrenè ki ka monte yon ekip rapidman e avèk yon lide ok de avèk pragmatism. N ap monte yon ekip pou rezilta. Nou pa p monte yon ekip pou lavni, n ap monte yon ekip pou yon konpetisyon k ap rive la ok an ete 2026.

Brezil mennen 1 zero. Brezil te ka menm mennen 2 zero si te gen var. Paske mwen kwè ke dezyèm gòl Robinho an bon. E pi dezyèm mitan match la kraze nan men Brezil. Wè men yo di nan vestye a, yo di nan vestye a gen de bagay trè grav ki pase. Altèkasyon, Julio Cesar. Te gen zen nan vestye a la.
Gwo nèg yo, gwo nèg yo rele Filipe Melo ki. Kal pran vye katon wouj, etc. De 2014 ok tout bagay sa yo ke e Brezil. Non mwen pou sa pa komanse an 2006. Non 2006 sa k rive se ke. Zidane nan. 2006 mwen kwè ke yo te kwè ke. Ekip sa te sifizan anpil. Yo kwè ke endividyalite yo pou kont yo. Wè yo panse yo te ase fò. Wi wi se la kwazya samuz. Paske yo di tèt yo ke nou gen tout talan sa a. Zè sa kaka di sou ekip sa. Kaka di Avan yo jwe match yo, yo te pran abitid yo kat la, Adriano, Ronaldo, Ronaldinho, yo pran pòz y ap pale menm si yo pap di anyen, jis pou yo enpresyone advèsè yo, jis pou fè yo pè. Ou wè nan ki nivo sifizans nèg sa yo te rive an 2006 an. Epi 2014, malchans rive yo, paske devan piblik yo, match yo pral jwe kont Almay nan, yo pèdi e lidè defans lan, ki se e Thiago Silva e lidè teknik la ok ki se Neymar epi wal lage ekip nan men David Luiz ok avèk emosyonèlman ekip sa fayi sa vezi nèg yo monte teren avèk e mayo Neymar sa vezi pou mwen nèg Brezil yo Te twòp envesti emosyonèl. Nou sonje lè Brezil manke elimine kont Chili. Match poko fini, nèg yo ap kriye. Ekip sa a emosyonèlman te trè, trè, trè frajil. Te trè, trè frajil.
E wap konpre, sou te o Brezil nan moman, ou tap konpren pou ki sa. Men akote moun yo te la.
Men sa k te rive. Te gon dezamou ant publik la. E ekip la. A koz Bolsonaro.
E pa selman Bolsonaro, yo di yo pa wè ekip la. Ok, e se lè koup di mond la prive yo resi wè ekip la. Yon paket lajan depanse pou koup di mond la. Yal jwen an Europe, ok, tout se sa. San Europe, yal, paske. Mwen te kon pawol, te kon kriz sosyal o Brezil. Te kon kriz sosyal o Brezil. Exactement. E pi, e pi, te gen moun menm ki kareman kanpe kont seleksyon. Ki di yo sa ke yo swete.

Se bat le moman. Pou yo tap depanse tout kob sa pou organize koup di mond. Pati fòn sonje, Brezil fin fè koup di mond 2014 la. La fè jyo lèpik 2016 la. E fè ekspozisyon universel de la foule. Fè di yo organize 3 gwo evenman an tèm de budget ki te plonbe. Nan bagay sa nou men ma yisi nou goute ti lòsyè. Paske gon vag migratwa. Yon paket a yisi. Kal travay lòt vwa. E batiman.

E e louka kwa atè. Mete tan mayo mason la fè bagay sa. Ou sonje lè sè diyo beto pase. Ekzakteman pase mesi pral tiye yo. Lè leve mayo a. Lè mesi leve mayo a. Men men 2018 la 2018 la son bagay ki dwòl. Ki fè regade match nan foutbòl son bagay ki enteresan. Mwen mwen sonje brezil te trè movè nan match sa. E map regade match sa. Se yon nan pi bon match brezil jwe nan foutbòl. Yon nan pi bon match.

Pou l tou al chèche l. Epi 2022, 2022 Brezil jwenn delivrans lan, gòl Neymar avèk doub yn 2 a, pa gen okenn rezon pou Brezil al nan toufe. Men se taktikman men, tout sa w ap di a la, sa w ap eksplike a la wi. Taktikman nèg yo pa rive jere fen de match lan. Non monchè, Ancelotti antrenè Brezil pa yon bagay konsa.
Lè Brezil pral pran gòl la, Fred son chout ke l fè nan manch malèt la wi. Fred yo monte pou Fred yo monte pou klete match la wi. Se li menm ki fè chout la ki E pi kòman kòman Ralph ke ou egalize ou ouvè skò a 5 minit fen pwolongasyon pou w pran gòl kontratak la. Pou w pran gòl kontratak la. Sa se absid totalman. E pi anplis ou antrenè defansif. Defansif ankò Tite. Non. Skolari? Non, men se menm lekòl la. Se menm lekòl la.
Se menm moun la.
Mwen menm mwen te toujou vle ke Dorival ale. Mwen te vle Dorival ale. E mwen te vle nenpòt antrenè Europeyen ki gen pedigri. Par exemple, pou Brezil, Guardiola a. Li prèt.
Son pwojè pou l ye. Fòk son pwojè.
Fòk son pwojè pou l ye.
Ou pa ka vin di l ann al jwe yon koup di mond. Wè, sa vle di ou ba l 6 mwa pou l prepare. Non, non. E konplike. Men, Jorge Jesus ta pou bon antrenè pou Brezil tou. Wi. Paske li konnen foutbòl brezilyen an byen. Se pòtigè l ye, pa t ap gen pwoblèm lang. Jorge Jesus e tiye chans li. E nan relasyon l avèk Neymar nan Al-Hilal la. Nan Al-Hilal.
Se sa k fè m kwè lè Ancelotti fèk vini epi l ap karese Neymar dans le sens du poil la e pa ton bagay inosan. Paske l te wè pou ki sa e Jesus te pèdi djòb la li menm. Men Ancelotti se pi bon fit la ou gen rezon. 1, paske la star brezilyen pa ekselans. Anfen, lè m di pa ekse, pa pa ekselans. Vinicius. Meyè jwè brezilyen nan moman an. Se, se nan men Ancelotti ke l eklate. Se nan men Ancelotti l vin jwè l ye. Wè. E jisteman, misye pa janm ka delivre ak Brezil. Sa vle di, pran antrenè sa a pou pote nan Brezil, se di w di misye, monchè, mwen vle w reyisi. Wè. Paske m ap ba w papa w, kareman, pou w vin antrene ekip la. Epi. Ancelotti se poutèt antrenè nan gwo antrenè yo ki jere pi byen lè zansyen. Granmoun pa pase mal nan men Ancelotti. Toutafè.
Vestyè raman kraze nan men Ancelotti. Gade pil granmoun nan Milan yo. Egzakteman.
Gade jan l fè avèk pil granmoun nan Real yo. E misye vin la, misye rebò Casemiro la.

Misye jere ekip li, wi, relasyon misye ak moun se relasyon ki bon. Donk nan kontèks Brezil la, Brezil te bezwen sa. Epi, yon moun ke tout moun respekte. Brezil te bezwen respè nan vestyè. Pa egzanp, mwen sonje lè dènye moman yo, Dorival ap pale jwè yo pa menm. Jwè pa menm okipe Dorival. Epi, wè Dorival pèdi sou ban, totalman. Sa vle di Ancelotti a pou mwen se meyè fit la pou Brezil. E pi an plis, pilil la ou vale l diferaman. Paske se vwa l pou antrenè etranje, men w al pran petèt antrenè etranje ki pi respekte a. Se petèt pa meyè la, men se li ki pi respekte. Ancelotti se mistè tout moun ap pale de Ancelotti avèk respè. Epi se le kouronnman d'une karyè lejandè pratikman. Sa vle di nèg.
E ou ka toujou di ke Ancelotti li pa fè pale de li menm jan avèk Guardiola avèk Mourinho, men l pa genyen pou l rouji devan yo tou. Grann gèl Brezil yo, lè yo ap Anvi kritike Ancelotti son bagay, y ap reflechi avan. Paske se Ancelotti. Ou konpren? Donk, m panse pou tout rezon sa yo, Ancelotti se vreman bon fit nan Brezil la. E pi, yo li vin regle yon bagay ki enpotan, paske ekip Argentine sa ki se meyè ekip la jodi a, Baz li dabò se te defans li. Se te defans li. Se toujou defans li dayè. Deschamps ki fè sa l fè.